Twazyèm feno, twazyèm bagay ki pase nan etap moman agoni lè w pral trepase, oubyen nan etap lè nanm ou ap kite kò w, se fenomèn klèvwayans e vizyon jewografik. Lè moun nan pral mouri, oubyen lè l rive nan moman pou l mouri a, twazyèm etap la, li ka wè moun ki pral mouri nan menm moman avè l nan diferant lye. E konsa tou, li ka wè moun ki mouri deja paske li nan etap ant fizik, espirityèl. Se di lè moun nan rive nan dènye etap kote nanm ni pral kite kò l, moun nan Se kòmsi m te ka di w li materyèl, li espirityèl. Se kòmsi m te ka di w li nan mond sa a, men li gentan wè lòt mond li prale a. Pa bliye, nan lòt mond li prale a, te gentan gen nanm ki te devanse l, se konsa ke l ap wè yo. Ou konn wè moun nan pandan ke l ap trepase, epi tou ou konn wè l ap site dè non moun, oubyen l ap di men entèl, men entèl vin chèche m, men entèl vin pran m, men entèl vin kote m, se ke li gentan wè dè zotre nanm ki te gentan mouri e l ap wè moun k ap mouri nan menm moman avè l nan kèlkeswa kote a. Paske li vin pa yon èt ki fizik, ki natirèl sèlman, men li gentan vin yon èt sirnatirèl. Yon gwo kout bonswa avèk tout moun kap tande nou e kap gade nou swa Ozetazini, Kanada, Brezil, Chili, Kanada, jan nou sot di la, Ayiti, Meksik Peu enpòt kote w ap rantre a nou salye w Spesyalman ou menm k ap koute nou sou radyo Sapit FM 92.5 ki se yon radyo k ap vrèman pataje emisyon sa kote w ka viv gran enfòmasyon ankò e aprantisaj ke nou pral fè jodi a. Donk jodi a nou gen yon tèm ki vrèman vrèman enteresan jan ke nou toujou gen l. Jodi a nou pral pale de konpòtman lòm lè nanm li ap sòti nan kò l nan moman l ap mouri. Se yon sijè ki vrèman vrèman elegan e nou mande w silvouplè pataje avèk yon fanmi, pataje avèk yon fanmi e yon zanmi yon fanmi fè ke yo vrèman swiv e viv ann di emisyon sa ki vrèman ap fèt. Donk jodi a jan ke nou sot di la nou salye tout sipè branche yo de moun ki gentan branche ki vrèman ap swiv nou. Men avan menm nou rantre pli pwofon nan sijè a, an nou senpleman salye sponsò nou yo ki se la Fondasyon Eder, nou salye Kredipep, Kredipep ki se biwo kredi k ap bay kredi a tout manm ki fè pati de Fondasyon Eder, nou salye IP Mental Health Services LLC ki se yon ajans de sante mantal ki ap travay nan Massachusetts, Boston, usa. e nou salye UNIFAD ki se United Force of Haitian Diaspora. Men yon pi gwo salitasyon se pou MIEDI, ki se Ministè Entènasyonal Enstitisyonèl Lè Restore Diven, spesyalman Bishop Edson François ke nou vrèman salye jodi a. Donk, san pli tarde, An nou rantre nan tèm ke nou genyen jodi a. Se yon trèm ki entèresan ki se konpòtman lòm lè nanm li ap sòti nan kò l pandan l ap mouri. Gen anpil moun kè yo sote lè yo tande sijè sa a men nou vle di w ou pa bezwen kè w sote. Donk ansèyman sa yo pral pèmèt ke ou aprann e viv avèk yon pè entèn ke w pap pè lanmò ankò, o e plizoumwen wap prepare w pou etap sa. Donk an nou gade byen kisa ki lanmò ou ankò etap ke nap pale a kisa ki agoni. Men nan agoni sè le moman ou le kò kòmans a sese de fonksyone pwogresivman. Lè nou di yon moun li an agoni, ou ankò l ap trepase, se lòske kò a kòmanse pou li ap sispann fonksyone, ògàn yo, kè, sèvo, respirasyon ralanti, kè ap bat trè ba, e souvan moun nan vin twouve l nan yon sitiyasyon ki enkonsyan, e konsa tou nou konn jwenn ke sa li konn dire dè zè oubyen dè jou tou de pan de moun nan. Sa se agoni. Men nan lè nou pale de agoni, nou pale de de trepase, lòske lòm nan ap trepase. Men nan nou konnen chak moun ki ap viv, li pral pase de mond sa avèk yon lòt mond ke yo rele de lodela, men nan pasaj oblije sa, li rele lamò. Men, lòske lòm nan li mouri, pa bliye ke lòm nan se yon kreyati ki tridimansyonèl ki gen kò, am e espri, lòske sa nou rele lanmò a se kò a ki disfonksyonèl, ki p ap fonksyone ankò, men lespri a e nanm nan yo toujou kontinye viv. Sa vle di menm lè w wè moun nan li mouri, swa li anba tè, kò a p ap fonksyone, yo oblije mete l anba tè paske li pral sisite de movèz odè, men nanm moun nan ak lespri l toujou kontinye ap viv. Men nan gen sa ki rele lamò klinik. Lamò klinik se yon eta ou lè fonksyon vital prensipal sarèt tanporèman. Sa ki rele lanmò klinik la, se lòske fonksyon ki bay lavi yo, yo kanpe tanporèman pou yon ti tan. Sa vle di sèvo a pa fonksyone, kè a pa bat, sa vle di pa gen sikilasyon sangin, sa vle di san pa sikile, pa gen oksijèn, donk la se yon lamò klinik. Souvan ke nou konn jwenn de moun ki swa a lopital, konn rive nan yon moman kè l pa fonksyone, sèvo l pa fonksyone ankò, donk moun sa li pa an vi. E se sa yo rele lamò klinik. Mennan, lòm nan tèlman genyen dè mwayen pou li sove lòm parèy li de lamò klinik. Pa egzanp, lamò klinik la, sèvo a gen kapasite de pou l fè de 3 a 6 minit san ke vrèman ni sèvo a pap fonksyone, ni kè a pap bat e ke lòm nan ka retounen an vi ankò.

li kapab reziste de 3 a 6 minit san ke selil ki nan sèvo yo, yo pa domaje totalman. Se sa k fè ou wè moun nan ap peze. Jan yo ap fè CPR la, w ap peze kè moun nan, w ap peze l, w ap peze l, pou san kontinye sikile nan kò moun nan, paske li ka reziste de 3 a 6 minit. Epi tou l ap retounen nan nòmal li. Mentnan gen yon lòt teknik yo itilize lòske gen lamò klinik ankò, yo rele l

pap gen oksijèn, sèvo a pap mouri epi tou sèvo a pap nouri, li pap jwenn oksijèn donk selil yo yo pral mouri e moun nan li menm kò a l pral disfonksyonèl. Menan gen de fwa kè a vin gon rit ki pa bon, pa egzanp ou konn wè kè a li bat pap, pap, pap ou konn wè ke kounye a kè a vin rive nan yon moman lap vibre gidgidgidgidi kòmsi vin gon movèz sikilasyon la yo oblije itilize

li ka dire de 3 a 6 minit, moun nan ka mouri tout bon vre, men li retounen a la vi. Men si li pase plis ke 3 a 10 minit oubyen a 9 minit, donk kò a p ap ka, menm lè w ta ponpe kè a, menm lè w ta bay kè a kouran avèk teknik ke yo itilize yo, kò a p ap tounen ankò fonksyone, paske selil ki nan sèvo yo gentan mouri, yo pa ka reziste plis ke 3 a 9 a 9 minit, a 6 minit. Donk ou pral pran yon lòt mò ki rele lamò biyolojik. Mennan, youn nan bagay m vle fè w konprann, lòske nou twouv, nou, nou souvan jwenn de moun ki pase nan etap sa ki rele lamò klinik la, kote kè l pa fonksyone, souf li kanpe, Men moun sa, èske lè moun sa retounen ankò an vi ou ankò lèske l retounen a leta nòmal li, li vin konn ap rakonte ou de bagay ke li sot wè, li ap eksplike ou de bagay ke l sot ap swiv. Mennan se eksperyans sa ke yo rele eksperyans de, banm mete l sou ekran pou w ka wè l, Se sa ke yo rele eksperyans de mò iminant. Nan eksperyans de mò iminant lan, ki sa moun nan souvan wè? Eksperyans de mò iminant lan se yon fenomèn ke yon moun ki te prè lamò, jan m sot ap eksplike a, kè l pa p bat, sèvo l pa p fonksyone, epi tou li fè yon tan de 3 a 5 minit menm Li pa anvi, li mouri paske lamò a li menm depi sèvo w pap fonksyone, kè w pap fonksyone, ou pa anvi ankò. Mennan sela etan di, e moun sa ki retounen anvi, pandan 3 a 4 minit sa, kote lespri l, kote nanm ni te ye? E se sa ke yo pral vini avèk fenomèn ki rele eksperyans de mò iminant. Mennan, lòske esperyans de mò iminant sa fèt, mennan pral gon, moun yo souvran rakonte ke yo gon sansasyon ke yo kite kò yo, yo gon sansasyon ke yo pase nan yon tinèl avèk yon limyè entans, yo gen santi, yo gon santiman de pè, absans de doulè, yo rankontre de zèt pwòch desede oubyen de figi espirityèl yo, yo rankontre moun yo, lè yo vini yo retounen nan nòmal yo, y ap eksplike bagay sa yo. Mennen yo retounen, yo gen sa k rele le la revi de la vi, pandan ti etap sa yo wè vi yo k ap dewoule devan yo nan yon ti tan ki trè kout. Mennen se la ke nou rele lamò iminant. Men nan tou sela, se pou m di w ke lòske gen lanmò ki se yon pasaj de lavi sa a lotre vi, a lotre, a lotre vi oubyen a lodela, se kò a k pa p fonksyone, men nanm nan li toujou la. L'âme est consciente dans la mort clinique et l'âme est aussi consciente dans la mort biologique. Men nan Dan la mò klinik, nanm nan al vwayaje, li fè moun nan jwenn sa k rele esperyans de mò iminant lè l retounen a lavi, l ap eksplike. Men nan Lòske gen lamò klinik kounye a, lòske gen lamò, an n di, lòske gen lamò biyolojik kounye a, ò, ban mwen mete l sou ekran pou ou, Lòske gen lamò biyolojik, sèke moun nan pa ka retounen a lavi ankò. Nap mande w pataje avèk yon zanmi, pataje yon fanmi, e de sa nou pral pale nan moman sa. Menan, lòske gen lamò biyolojik, lòske gen lamò biyolojik, moun nan pa ka retounen a lavi ankò, kisa ki pral pase? gen yon detachman ki pral fèt, yon separasyon antre kò moun nan e nanm moun nan. Mennan kò a pral rete san nanm e san zespri, li pap ka respire ankò, li pap gen vi e rapidman ou pral bezwen fè w mete l anba tè. Ki tout efè sèkèy, fè bèl antèman, men tout sa yo se jwèt, rapidman fò w mete sa anba tè paske li pral fè de movèz odè. Yon kò ki pa gen nanm, yon kò ki pa gen espri, e vrèman nanm kò sa li p ap ka reziste, li pral gen de movèz odè, li pral gate. Se poutèt sa yo oblije mete l nan sèkèy, foure l byen fon anba tè. Mennan, Lòske kò a ale, e nanm nan, èske nanm nan li menm li mouri? Se kesyon sa ke m ta renmen poze w. Mennan, lòske nanm nan separe ak kò a, kote nanm nan ale? E ki konpòteman lòm pandan nanm ni ap sòti nan kò l? e se sa nou pral pale jodi a. Pa bliye ke avan menm nou rantre dirèkteman nan tèm nan, m vle fè w konprann ke gen yon diferans prensipal antre am e espri. Lè nou di nanm, nou di dimansyon pwofond, vivant, idantitè e souvan espirityèl, men lè nou di espri, se yon dimansyon entèlektyèl. Lè w pale de espri, se yon ansanm de sistèm ki gen konsyans, enkonsyan, memwa, entèlijans, konisyon oubyen emosyon oubyen volonte. Sa yo se ansanm de bagay ki fè pati de lespri. Lespri a son enèji, men nanm nan son dimansyon vivant li ye. Kounye a, an nou rantre dirèkteman de sa nou vle pale jodi a. Pandan n ap salye tout moun k ap tande nou e tout moun k ap gade nou, nou mande w pataje e abòne vrèman avèk e show sa. Men nan kounya m vle fon ti palew de konpòtman lòm lòske nanm ni ap sòti nan kòl. Fòm diw ke sijè sa nou pap fin debat li jodia nap fè plizyè emisyon sou li a ou menm kap swiv. Men nan an nou gade sa byen Genyen 5 etap lòske nanm lòm ap kite kò l. Tande byen wi. Genyen 5 etap lòske nanm moun nan ap kite kò l pandan l pral mouri. Sèdi lòske nanm lòm ap kite ap separe ak kò lòm pandan lòm pral mouri gen 5 etap pa bliye m di w lanmò a s on pasaj de yon vi a yon lòt vi de yon mond a yon lòt mond e nan pwochen emisyon an m ap fè w wè kote nanm nan prale e kijan nanm nan ap ye e èske nanm nan ap konsyan Eske, pa egzanp, nanm nan ap chonje sa ki te pase yo? Menan, premye etap, premye etap konpòtman lòm lòske nanm ni ap sòti nan kò a, lòske lòm nan ap trepase, lòske lòm nan rive nan dènye moman nan lavi l, lòske lòm nan pral kite tè sa, l ap trepase, Premye etap nan lavi l se la retrospeksyon de la vi. Lòske lòm nan pral ale, premye etap lè l ap trepase se retrospeksyon de la vi. Nan etap sa, lavi lòm nan, tout sa l te konn fè depi lè l te piti pral moute nan tèt li. E nan moman sa, lòm nan pral gen swa nostalji, l ap gen yon regrè de bagay ke l te dwe fè ke l pa fè, l ap gen regrè de bagay ke l te fè mal ke l pa t dwe fè, e tou lòm nan pral gen yon regrè dèske li pral kite latè. Paske pa gen moun, menm kretyen ou tande k ap di konsa, avèk Jezi pa gen lanmò, se fèmen je ouvri lòt bò. Men lòske w rive nan moman kote w pral trepase a, lòm nan nan soufrans, lòm nan pè, paske l pa konn kote l prale. E menm Jezi sou lakwa, lòske Jezi te rive sou lakwa, li pral rive nan moman pou l ale vre, gen yon fènwa ki vin anvayi l, epitou l pral di, Pè, èske l posib ke w ka retire m de de soufrans sa e l di Père! Père! Poukwa m'as-tu abandonné? Donk lòske lòm nan rive nan moman pou l ale, pou l kite latè, lòm ap santi l tris, lòm ap santi l gen nostalji, lòm pral santi li koupab de tout sa l te konn fè k mal. E se dènye moman lòm pral gen tou pou l repanti. Depan de lanmò a, si w gen chans ou pral mouri, pa egzanp sou kabann, se lopital ou gen chans pou trepase. Donk premye etap sa, se len, se, se, se la retrospeksyon de la vi. W ap wè lavi w k ap pase devan w, donk w ap gen chans pou repanti. Men si se yon lanmò sibit, ou ka pa pase etap sa, ki se retrospection de la vie pandan ke nanm ou vrèman pral kite kò w. Men nan dezyèm etap lòske nanm nan ap kite kò a, se sa ki rele la sagesse, la conscience sensible. Lòm nan vin saj, li vin sansib, li tande tout sa ke w ap di. gen bagay ke wap di nan moman sa kap fèl pi tris e gen bagay ki ap fè lòm nan santil gon fòs se sak fè anpil moun lè yo pral mouri lè yo rive nan moman yo pral trepase yo konn ap chante dè chan dalegrès dè chan de jwa pou yap bal fòs paske li nan moman fè nwa li nan moman poukont li li nan moman tristès paske nanm nan pral separe a kò a. E depi nanm nan separe a kò a, kò a pap ka reziste ankò, kò a pral pouri, kò a pral santi, yo oblije foure kò a anba tè. Men nanm nan, lòske l separe, se pa lafen. Se sa ke gen anpil moun ki di ke lanmò se pa lafen de tout Je m'excuse. Se sa k fè ke yo di ke lanmò a se pa la fin de toutes les choses, sè a di lòske w mouri se kò a ki fini, se kò a k pa p fonksyone men nanm ou li toujou ap fonksyone, li toujou vivan e nou pral wè kote l ye, kote l pral ye e kijan nanm ou ap fini. Donk se yon gwo emisyon ke nou ap fè jodi a. Men nan tou, pa bliye ke lòske separasyon an pral fèt antre kò avèk nanm nan, kò a pral detwi, kò a pral santi, kò a pral imilye, yo oblije foure l anba tè, men nanm nan, li pral kontinye yon lòt pakou ke mwen menm, mwen pral eksplike w pi devan. Donk sa se twazyèm fenomèn lòske nanm nan ap separe nan kò a. Twazyè, katriyèm fenomèn lòske nanm nan ap kite kò a, se fenomèn yo rele aparisyon son e imaj sinatirèl bon e movè. Nan katriyèm etap la, gen prezans de zanj ki pral vin akonpanye moun ki te viv byen yo pandan ke l pral trepase, ki pral vin akonpanye nanm nan, paske kò a pral detwi, men gen de zanj, pa bliye zanj yo se de kreyati envizib, li menm, nanm ni ap ka gentan wè l pandan l poko mouri a, l ap pale, l ka ap di gade entèl, konsa ou menm ki nan sal la, pandan moun nan ap trepase a, ou ka wè de son, ou ka wè de zimaj, ou ka wè de son, ou ka pran de sant nan moman sa, paske gen de kreyati sinatirèl k ap parèt. Sa vle di gen de zanj Pi devan, m ap eksplike w kòman zanj sa yo rele e ki zanj li ye. M ap vin a referans ba ou de zanj ki rele de janm sikoponp ki pral akonpanye nanm sa e ki tou prewal kote l. Men, nan katriyèm etap sa, gen yon batay ki ap fèt ant zanj e demon. Moun ki ap trepase a, moun ki sen an, gen de zanj k ap vini pou pran nanm ni, pou akonpanye nanm ni. e moun ki t ap fè de bagay ki mal gen de demon k ap vini pou akonpanye moun sa. Se sa k fè ke gen de moun ou konn wè k pral mouri, pandan l pral mouri ou pran de vye sant, gen de moun ki pral mouri ou wè de van, ou wè bagay ap souke, lapli konn ap tonbe, fèy ap tonbe, vye sant, bagay ap sot sou tab tonbe, paske gen de fòs demon k ap vin pran nanm sa a pandan ke kò a li menm li pral anba tè e se batay ki pral fèt avèk de zanj tou ki pral vin dèyè nanm moun ki sen yo. E s on eksperyans mwen m ta renmen ke anpil nan nou n fè, se wè lòm k ap trepase. Gen de lòm ki ap trepase, ou wè l ale fasil, men gen de moun ou wè son batay li detire ou wè son goumen gen moun kap kriye gen moun ki pral mouri pandan lap trepase l twalèt sou li gen moun ki pipi sou yo gen moun ki vomi donk sa son etap ki vrèman nwa e di lòske nanm ou ap kite kò w e sesi lè nanm ou wap kite kò w si ke ou pa yon moun ki tap aji byen paske lavi a se yon egzamen ke lavi a ye e pi devan m pral moutre w tout bagay sa yo kisa nanm nan pa bliye m di w loske w mouri ou ankò kò a al detwi men nanm nan li menm li pa al detwi nanm nan kontinye ap viv nanm lan pral kontinye ap viv e m pral ba w nan pwochen emisyon m ap eksplike w pakou kisa nanm nan pral devni ki fiti l e kisa k pral rive avè l menan senkyèm e dènye bagay ki pral pase lòske nanm lòm nan ap kite kò a senkyèm bagay la se sa yo rele lanmò e biyolojik Lanmò biyolojik la se lòske kò a pap fonksyone ankò e alò sèvo a pap fonksyone, kè pap fonksyone, moun nan kòmanse detire, ou konprann, zye l pa bat ankò ok, le pli souvan bouch li zye l vin fèmen, le pli souvan li kouche sou do l ap gad zòtèy li, li detire, pa gen sikilasyon, kò a ale e nanm nan detache. Donk pa gen nanm ankò. Sa vle di, kò a wè k detire, k pa gen sikilasyon, ki pa gen èr respirasyon ankò, ki pa gen zye p ap bat, pa gen pale ankò, pa gen fè moun malonèt ankò, pa gen fè stil sou moun ankò. Ou konprann? Pa gen di a m pi sesi, m pi sela. Non. Tout kò sa, li pral tounen fatra e santi. e le pli rapid fò w gentan foure l anba tè paske s on pwazon. E m vle di ke a chak moun k ap tande m la, ou pa anyen. Ou s on fatra, ou s on pousyè. Depi souf sa, ou ankò souf sa ki konpoze de nanm sa e souf sa ki konpoze de espri sa, imedyatman ke li pa sou ou ankò, ou pa anyen. Mentnan, senkyèm bagay la, jan nou di a, nanm nan li detache. Depi nanm nan detache de kò a, kò a pa egziste ankò, li pap fonksyone, li pap bat, li fini, epi tou kò, nanm nan ale. Mentnan, se ensanm de etap sa yo, se ansanm, nou salye tout moun k ap tande nou e tout moun k ap gade nou, Nou mande w pataje emisyon sa e nap poste l annapre pou w wè l. Se 5 etap sa yo ki pase lòske lòm nan ap trepase, lòske nanm lòm nan ap kite kò a. Premye bagay se retrospection de la vie. Tout lavi ou pral parèt devan w. Wap wè sa w te konn fè byen, sa w te konn fè mal e se etap moun nan ka repanti. Si se pa yon lanmò sibit. Men si son machin ki tekew, si son avyon ki eksploze, si son ann di dife yon katouch yo baw, ou ka pa gen tan pou fè retrospeksyon de la vi a, ou ka pa gon dènye tan pou repanti ankò de tout sa w te konn fè ki mal. Sa vle di yon moun ki mouri yon mò sibit, yon katouch, yon aksidan, yon eksplozon, li ka pa gen tan pou l fè retrospeksyon de lavi l. Men yon moun k ap mouri malad sou kabann, li ap fè retrospeksyon de lavi l. Nan retrospeksyon de lavi a, li ka regrèt. Paske tout moun lè yo rive nan moman sa, se avèk regrè yo pral kite vi sa. Men moun ki gen konesans de kote l prale oubyen de lodela, Anben, anpil fwa l ap mouri, li mouri ak kè kontan. Li mouri pandan l ap ri. Li mouri pandan l ap chante. Li mouri pandan l anjwa. Men moun ki pa anpè a, pa bliye ke nan dezyèm etap la, se sajès la, kote ke lòm nan, li tande tout sa w ap di. Sa w ap di yo, yo ka ba li fòs. Sa w ap di yo, yo ka rann li tou pi tris. E twazyèm etap la, se l ap wè moun ki pral mouri nan menm lè avè l tou, e l ap wè de moun ki te mouri deja ki vin nan sa la, ke ou menm ki vivan ou p ap ka wè, men li menm, l ap gentan wè avèk nanm ni ki ap fè koneksyon avèk lotremond lan, avèk nanm de moun ki te mouri deja, y ap gentan wè l. E katriyèm etap la, se aparisyon son e imaj sinatirèl paske gen batay nan sal la. Gen zanj k ap vin dèyè moun ki fè sa byen, gen demon k ap vin batay kòmsi pou nanm moun ki fè sa mal. Sa vle di pral gen yon batay, ou ka wè bon sant, ou ka pran sant pafen, ou ka wè limyè, Lè moun nan ap trepase ou ka wè limyè, ou ka pran sant pafen, ou ka pran sant bon ti van men gen de moun lèl pral mouri wap wè ke bagay ap tonbe siklòn, tra, fraka, gen moun lè yo prale ki twalèt sou yo, ki pipi sou yo, ou konprann, ki fini mal paske yo yo regrèt fason ke yo tap viv la e yo wè yo prale yo pa gentan fè anyen e katriyèm E senkyèm bagay la, se nanm nan ki kite kò a. E depi nanm nan kite kò a, se sa yo rele, se ti souf la ou genyen ki fè w pa kanmarad mwen. Se ti souf la ou genyen ki fè w ap pouse kò w. Depi nanm nan kite kò a, pa gen afè bèl machin ankò, pa gen afè bèl kay, pa gen afè bèl maryaj, bèl vwayaj, pil kòb, pa gen afè konesans, pa gen afè anyen ankò paske gen separasyon nanm nan avèk kò a. Nanm nan pa bezwen bagay materyèl sa yo, nanm nan gen afè pa l. Donk youn nan bagay ke nou vle di pou nou konkli, lòske nanm nan li menm li separe avèk kò a, èske nanm nan mouri? Non, se kò a k detwi, men nanm nan kontinye ap viv. e se sa nou pral wè nan lòt emisyon an. Nanm nan pral pase twa jou sou latè. Pandan twa jou nanm sa pral rete pase, malgre moun nan petèt y ap antere l, y ap foure l anba tè, ou konn wè ke nanm nan vin patisipe nan antèman kò a. oubyen moun ki fè eksperyans de mò eminant, li konn di w lòske nanm ni deplase de kò l, li konn wè doktè yo k ap bay piki, li konn wè moun k ap kriye, li konn wè moun k ap di de pawòl. Se sa k fè lè moun nan retounen nan nòmalite, li konn di men tout sa k te pase. Se de menm lòske moun nan mouri fizik, nanm nan, imedyatman nanm nan kite kò a, nanm nan pa tou al kote l prale a. Nanm nan ap pase twa jou sou latè. nan 3 jou nanm nan ap pase sou latè ou ka wè nanm nan li al fè prezans li santi a dè moun ki te pwòch se sak fè ou konn wè tande moun nan di w konsa o entèl mouri wi men m te wè entèl men m santi prezans entèl paske nanm nan pral kote l te renmen ale si se yon moun ki te renmen al legliz yon moun ki te renmen al nan nan klèb al nan disko yon moun ki te renmen pa egzanp Kèlkeswa kote l te renmen ale a, nanm nan pandan twa jou sa yo sou tè a, l ap vizite yo. E l ka menm pale nan rèv, li ka fè w santi prezans a de moun ki gen yon dimansyon espirityèl. Paske lè nanm nan sòti nan kò a, li pa tou al kote l prale a, li pral dire twa jou sou tè. Mennen, apre twa jou sa, gen yon lòt fenomèn ke m pral pale w nan lòt emisyon an,

vin pran nanm sa. E se batay sa ou wè ki te fèt, ki te fèt, dè zanj ki te fè batay, nan Jid premye vèsè 9, pou Abraam, le kò ou ankò lam d'Abraam. Mennan nanm nan, kounye a yo pral pran nanm sa pou yo mennen l devan Bondye. Ke se ou pral jwenn sa k rele premye jijman. E sa k fè l di, Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Apre twa jou nanm nan fè sou tè a, gen zanj, gon zanj ki pral detache, ki pral pran nanm nan, ki pral prezante l pou le premye jijman. Pa bliye gen sa k rele jijman pèsonèl e jijman inivèsèl. Men nou poko nan jijman inivèsèl la non, nou nan jijman pèsonèl la. Chak moun pral prezante selon zèv li, selon sa l fè. Menan, apre premye jijman sa, ki pa yon jijman ki totalman jijman, se kòm si m te ka di w, se menm jan nan kot lè w fè yon bagay, ou prezante w devan jij la pou yo, pou al bay non w, pou al di kiyès ou ye, men se poko jijman, vrèman jijman. Menan, apre prezantasyon sa, nanm nan gen yon kote ke l prale nan yon espas entèmedyè pou l tann jijman final la kotel pral jwenn tout sa ki pral fèt annapre. Men m pap rantre sou tèm sa non map kitel pou dezyèm faz emisyon an. Jodi a m salye tout moun kap gade gen moun kè yo sote la gen moun kè yo sote paske gen moun yo tèlman pouse kò yo tèlman fè bagay gen moun ki tèlman fè vye zak gen moun ki tèlman pouse kòl lèl pral kite latè l gen poul twalèt sou li eeh l gen poul vomi li gen poul vomi paske li fè twòp bagay li fè twòp mal e kòmsi li menm tou l pa prale paske gen de moun ki panse lèl prale l pral ak kay la l pral ak machin nan l pral ak kòb li pral ak konesans imedyatman nanm nan kite kò a ou pa prale avèk anyen ok men nan Pou mwen tèmine, nou t ap pale jodi a de 5 etap oubyen 5 bagay lòske nanm lòm nan ap kite lòm nan. Nou pale de retrospeksyon de lavi, e l pral wè lavi l ki pral dewoule devan l, pale de sajès l ap tande tout sa ke w ap di ki ka ba l fòs oubyen tristès. gen fenomèn de klèvwayans lap ka wè moun kap mouri nan menm lè avèl kèlkeswa li ye a e lap ka wè moun ki te mouri deja men pi gwo bagay la se aparisyon de son de zimaj de zanj yon batay ki pral fèt zanj ki ap vin desann akonpanye moun ki sen yo e demon ki pral vin akonpanye moun ki tap viv dan le mal yo donk youn nan bagay kem vle diw m pa ta swete, yon bagay ke m pa ta swete, m pa ta swete yon moun ap trepase, pral kite lavi sa, pandan ke nanm ni pral sot sou kò l, pou se de demon ki pral akonpanye w. Pito gen de zanj ki ta akonpanye w ke de demon. E gen yon travay pou w fè lè se zanj ki pou akonpanye w, oubyen se demon. M pa p pale de al legliz, m pa p pale de bagay non, m ap pale w gen yon travay espirityèl pou w fè. Men nan senkyèm etap la, se nanm nan ki kite kò a. Depi nanm nan kite kò a, gen lamò biyolojik, yo oblije jete kò sa a lwen pase l se yon fatra, li se yon bagay pouri, santi ke yo dwe jete. Kèlkeswa bèl moun, kèlkeswa moun ou wè k ap pouse kò l, Kèlkeswa moun ou wè k ap fè, k ap bay moun malonèt, k ap imilye moun, bay moun desepsyon, kèlkeswa moun ou wè k nan travay, k ap bare lòt moun pou pa avanse, moun k ap fè tripotay sou moun, moun ki pa vle moun avanse, imedyatman nanm ni sòti nan kò l, li pa yon lòt bagay ke fatra. E se sa k fè yo di se ti souf la. Se nanm nan k sou ou. Imedyatman pa gen nanm, pa gen souf, nou tout nou egal. A lechèl de lamò, sur la galerie de la mort, les hommes sont égaux. Pa gen premye minis, pa gen senatè, pa gen depite, pa gen anyen, nou tout nou egal. Mennan, nanm nan, imedyatman l kite kò a, li pral pase 3 jou sou tè, apre sa pou l ale kote l pral. Pase nanm nan pap mouri. Nan pwochèn emisyon an, m pral pale w de fiti nanm nan, kisa ki pral pase nanm nan apre lanmò a, apre ke li detache de kò a, kisa ki pral pase. Se de sa m ap pale nan lòt emisyon. Men jodi a, tèz ke m te vle fè, e m vle tèmine a tèz sa pou m di ke pou lòm ere, fòk li gen konesans sou lavi, fòk li konn sa ki lavi pou l ka viv byen, fòk li konnen ki sa ki lanmò, ki son pasaj de vi sa a lòtre vi a, men fòk li konnen tou egzistans ki genyen apre lanmò, ki bò, ki jan nanm ni pral ye apre lanmò. Si w pa konn bagay sa yo, ou pa ka viv ere. Mentnan, lòt pwen m te vle pase ankò, m te vle di w ke legliz echwe nan misyon l, paske legliz pa edike manb yo sou lanmò vrèman. Li pa esplike yo sou vrèman egzistans ki genyen apre lanmò. Li plis konsantre sou lavi. Gen de moun k al legliz ki pè lanmò, k pa konn sa k lanmò, ki pa konn. Li di w konsa, an, depi m mouri, m pral nan paradi, oubyen m pral nan lanfè. Li pa menm konn sa l ap di a, Sal te tande moun ap di, lap di paske legliz pa fòme yo, legliz pa edike kretyen yo, legliz kanpe nan fè ofrann, legliz kanpe nan fè 40 jou pou yo ka fè kòb, legliz kanpe nan sou blòf, legliz pa konsantre sur les choses spirituelles, sur l'au-delà, legliz kanpe sou fè kòb, legliz kanpe sou latè, se sak fè wè gen anpil moun kounya ki pa pral legliz e yo gen rezon yo pou yo pa al legliz paske legliz pèdi esans li legliz pèdi travay ke li te konn fè gen de nèg ou tande ki pastè gen de nèg ou tande ki ap administre legliz ou mande kote nèg sa pase paske li pa konn anyen de choz espirityèl men nan sa li pèdi legliz pèdi misyon e se sa ki fè lòm vin pè imedyatman lòm pè lanmò lòm ap viv mal, men si lòm te konn sa k rele lamò vrèman, l te konn egzistans, yon bòn enfòmasyon de egzistans aprè lamò, li t ap viv pi byen. Gen de bagay sou tè sa ki pa t ap, li pa t ap touye moun pou tè byen, li pa t ap imilye moun, li pa t ap fè de bagay, paske li t ap konn gon konesans. Men pa inyorans lap fè dè zak e legliz ki la ki pou ta fòme l legliz nan fè 40 jou legliz nan fè nan konkou konkou ofrand legliz nan fè sak rele pran dim pran kòb bay pastè bay moun pou bay donk se legliz la pèdi esans li ok so kounye a pou jwenn esak fè map salye bishòp Edson ki gon ministè enstitisyonèl entènasyonal ki ap fòme dè moun sur la vie et au delà de la vie. Menan, twazyèm bagay ke m te vle w fè w konnen, m vle w fè w konnen relasyon ki egziste antre kò, espri e nanm. Pa bliye kò a e se matyè la, espri a se konsyans lan, se konsyans lan, se se se emosyon yo, se memwa, se se se sa ki espri a. E nanm, e nanm nan li menm se, se, se, se idantite espirityèl la. Mennan vi a se kò plis nanm plis lespri. Depi ou pale de vi se kò, nanm e lespri. Men lè ou pale yon moun ki nan koma, se yon moun ki gen kò, ki nanm ni la men lespri l pa la. E lè ou pale de yon mò, se moun ki gen kò sèlman men ap, espri e nanm ni absan. Men lè w pale de anj, ou pale de yon èt ki gen sèlman lespri avèk nanm, men ki pa gen kò. Donk, imedyatman lòm mouri, pral gen de etap. Lòske nanm nan sòti nan kò a, ou pa vin moun ankò, ou vin nan dimansyon zanj, Men nan bon zanj lan, se sa yo rele zanj lan, e literalman palan, men konsa tou, ou ka devni yon demon tou. Ok? Donk, m panse ke nan pwochen sijè a, nou pral wè sa yo. M te kontan avèk nou jodi a. M salye tout moun ki t ap tande emisyon an depi kòmansman jiska lafen. E jodi a nou te pale de 5 konpòteman lòm lè nanm ni ap kite kò l. M espere ke w te tande e ou te konprann. Nou pral mete tèm sa sou platfòm yo, ou ka gade l, pataje l, ou ka poze kesyon e ou ka toujou abòne avèk chanèl la. De jou an jou w ap jwenn pi gwo emisyon. Nou prale, n ap rewè w ankò. Nou salye tout moun ki t ap tande nou sou radyo, sa pit FM, TikTok, Youtube, Facebook, Instagram nou salye nou tout e nap wè ankò pou dezyèm pati nan sijè sa ki se lòske nanm nan fin separe ki avni nanm nan ki sak pral pase a nanm nan te kontan avèk ou nou salye sponsò yo nap rewè ankò babay a la pwochèn.